Bonjou tout moun nan non Senyè Jezi Kri. Jodi a son plezi pou m pataje avèk nou de seri de konpreyansyon biblik ke Bondye montre nou l fè nou konprann. Kote orijin imanite soti, kote ke nou kapab jwenn ki sitiyasyon ki fè Adan e Èv peche, e menm ki Kisa ki rezève pou tan sa a, pou mond sa a ki li menm depi chit Adan ak Èv e Satan li menm ki se yon rebèl nan syèl la ki vini, ki apreyande de tè sa a e se li k ap gouvène? Pou nou kòmanse, n ap kòmanse nan liv Jenèz la, nan Jenèz 1 vèsè 1, nan kòmansman bagay yo menm, kote Bondye te kreye latè. Li te kreye latè, e latè vin yon bagay ki nan konfizyon, ki enfòme vid. Nou pral wè ki rezon ki fè sa, e kòman latè vin pozisyone nan sitiyasyon sa. N ap pran Jenèz premye vèsè 1 ki di nou, o kòmansman Bondye kreye syèl yo avèk tè a, e latè vin yon bagay ki san fòm e vid. Se sa vrèman tradisyon an. Nan kòmansman an, Bondye te kreye syèl yo avèk tè a, e latè li menm li vin yon bagay ki san fòm e vid. Sa ki vin fè nou konprann latè te kreye byen avan lòm e l te kreye e gen yon sitiyasyon ki pase ki fè l vin yon bagay ki san fòm e vid. Sa k ta fè nou konprann petèt se chit Satan avèk demon l yo lè yo te fè yon gran gè pou yo te pran pozisyon Bondye nan syèl la Kote Satan li menm, nan pa ògèy li, li te vle mete l nan pozisyon pou l pran adorasyon Bondye. Nan Apokalips 12, vèsè 9, li di nou konsa, Te gen yon gè nan syèl la, e Mikayèl ki se zanj Bondye te kanpe bò kote Bondye, l pa t rebele ansanm avèk zanj dechi yo, li te fè gè avèk dragon an, sèpan ansyen an, anj dechi sa ki t ap konbat kont Mikayèl avèk lòt zanj ki pa t chite yo. E gwoup zanj ki te avèk Satan. Dragon santan ansyen an, yo menm, yo pa t pi fò nan gè a, yo te presipite yo vè latè. E la nou ka konprann se sitiyasyon sa a ki fè latè vin yon bagay ki enfòm e vid. Men Bondye pa te rete la, li te deside pou li te fè kreyasyon a nouvo, pou l reyamenaje l, kote ke li kreye latè ankò yon ti nouvèl fwa l pa simen ladan, li kreye jaden Dedenn'an pou l mete Adan ladan. Nou kapab konprann ke Satan li menm, dèp ke chit li fèt sou latè, li pa te ka pote anyen de pozitif. Dèp ke Bondye te jete Satan sou latè, te gen kreyasyon avan, gouvènans Satan ka sipoze li menm avèk zanj li yo te transfòme latè nan bagay ki san tèt san pye. Se sa sa vle di. Sa vle di, yo menm yo vin reprezante kan tenèb yo ki se mal, e lè nou pale de byen, nou pote nou bò kote Bondye. Se la vin gen gè ant byen e mal. E Lespri Bondye li menm, lè ke te gen toriboyi sa k te vin kreye, Lespri l te toujou ap flannen sou dlo yo, paske dlo yo vin mele antre yo, tè a pa te gen pozisyon pa li, tout bagay te fon melanj. E lè sa, Bondye li menm li deside l separe tè a avèk dlo yo, kote li mete dlo yo nan pozisyon pa yo, se sa k fè nou kapab wè gen nuaj, gen dlo anlè kòb anba. Genyen lamè yo, genyen dlo dous yo, genyen tout kalite dlo sous yo nou kapab di. Se Bondye ki separe dlo avèk tè a pou ke l ka retire konfizyon sa. Kote k sèk la, li rele li tè, e kote ki genyen dlo yo, li rele yo lamè, flèv, rivyè, tout kalite sa yo. E Bondye li menm, nan omniprezans li, l te gentan nan omnisyans li, li wè ki sa k t ap fèt, li te gentan fè yon plan paske li te vle ke latè reòganize ankò e ke pou amou kreyasyon li rekreye latè li mete Adan ladan li. Nou kapab di nou wè plizyè kote nan Bib la ki pale nou de gè sa a ki te genyen. Nou kapab wè nan Ezekyèl 28 vèsè. 16 li menm, li gentan di nou, se poutèt sa m jete w tankou yon bagay souye, m retire w nan glwa mwen, paske Satan li menm se te yon zanj cheriben l te ye, li te nan glwa Bondye, e ke li mete l nan milye moun, li lage l sou tè kote ke pou l vin viv pami lòm. Epi, la genyen pou li fè prèv pa l, si l se Bondye tou, si l kapab e montre l kapab gen pouvwa, ke l dirije latè, sa ki pap janm fèt, Satan pap janm dirije latè byen. Nou prale nan kote ki di konsa, kòman jou te kreye, kòman nou kapab konprann Kòman nou ka konte yon jou selon liv Bondye a, selon pawòl Bondye? Yon jou nòmalman li kòmanse pou Bib la, yon jou kòmanse se a 18 è le swa pou l fini nan lòt 18 è nan swa ankò sa ta ka vle di 6 è aprè midi nan sware pou l fini lòt 6 è aprè midi nan swa sa fè yon jou 1. Se poutèt sa li di ke Genèse 1 verset 3, la limye a parèt e limye a bot te fin parèt, Bondye te wè se ton bon bagay. La, Bondye a pale de Jezi kri li menm ki pral gen pou lenkane sou la tè. Pami tout te gouvèn nan stenebou e tout mal nou konnen, Bondye li menm reprezante limye a ki pral lenkane nan kò Jezi kri. Avan kreya nou kapab di de fason natirèl tou, avan kreyasyon solèy avèk zetwal yo, sa vle di avan ke etwal yo te fòme e fimaman, toujou Bondye te toujou la, li etènèl, li pa p janm pa etènèl. Limyè sa se Jezi li menm ki se Bondye a, ki te toujou la, e tenèb yo, lè n pale de tenèb nou pale de mal, satan, demon, avèk tout espri mechan yo ki ape gete nou. Nou kapab vin konprann ke lè nou ap pale de fason natirèl pou latè li menm yon jou li kòmanse nan aswè 18 è ki se 6 è aprè midi pou li fini yon lòt jou se konsa Bondye kalkile jou se pa se lò kalandriye grèk la ki mete la minwi men se pito se 18 è nan kalandriye ebre a. Dezyèm jou a, Bondye te kreye sa yo te rele dlo yo. Bondye di konsa, Se pou m kreye yon fimaman ki se syèl la, avè yon espas ant syèl la avè ant dlo yo. Li sispandi nuaj yo anlè, nou rele sa fimaman, e l ap separe dlo yo avèk dlo yo. Sa vle di, gen dlo anlè, gen dlo anba. Men yo pap fè yon sèl, nwaj yo se dlo yo ye, e dlo ki sou tè a se dlo yo ye, li separe syèl la avèk lanmè, li pouse dlo pou yon kote ki pou fè lamè, epi gen kote sous dlo dous yo. Sa vle di ke latè plase l nan mitan dlo yo, gen dlo nan atmosfè la ki se fimaman, sa k sou tèt nou an, e gen dlo tout alantou latè tankou flèv, rivyè, sous, lak jan nou te di la. Twazyèm jou a, Bondye te fè vejetasyon nan tè, sa vle di piye, piye zèb raje. Se lè twazyèm jou a Bondye te fè sa. Li di konsa se pou dlo yo ki anba fimaman, anba nwaj yo, yo rasanble nan sèl kote epi se pou pou tè sèk parèt. Se konsa l te fè e Bondye rele kote ki sèk la tè. Kote ki gen mas dlo yo, li rele yo lanmè. Bndye fè sa, li wè l te bon. Pi Bondye di, Se pou latè bay zèb, bay tout kalite zèb, vèdi, e l ap bay, e l ap pote semans, gen ap bi fritye yo, k ap gen pou yo bay fri selon espès yo, epi ap gen tout kalite zèb raje. Se konsa latè pwodwi zèb yo, li pèdi tout vèdi flè, epi pwodwi fwi yo si li sòti nan pyebwa selon kalite pyebwa. Se konsa Bondye te fè li, lè sa li pran jou sa li di, chak sa li fè, se fi yon swa epi yon maten, se te twazyèm jou a li te fè sa. Nou kapab di, egalman, nan Jenèz 1 vèsè 14, Bondye di konsa, se katriyèm jou a Bondye kreye, E nou kapab di e solèy la li plase l nan syèl la epi li plase la lin nan tou. Se de gwo liminè yo ye, sa ve de gwo boul limyè yo ye, youn ki pou klere maten se solèy la, e youn ki pou klere le swa ki se la lin nan. Li te kreye li nan katriyèm jou an. Li plase yo chak nan syèl la epi li mete etwal. Dou le swa etwal yo avèk e... La lune kapab pèmèt nou yon pe kawè, sinon nou pa ta pwè kawè du tout, ba se nou asè la ta pa anpil. E solè la li menm li la pou sèvi nou le maten, kòm yon lamp, yon lumiè, e pi li la pou ede nou avèk e chalè tout sa. Senkyèm jou a, bon diè di kon sa, la kreye zanimo ki nan la mè yo, e sa kap vole yo. Bon diè di kon sa, se pou dlo yo bay an abondans tout kalite bèt. Epi, zwazo yo menm k ap vole anlè nan sifas fimaman an. Bondye kreye gwo pwason yo, zannimo ki ap mouvmante kò yo nan dlo yo. Li pwodui yo selon tout espès e l fè yo an grann kantite. Li kreye tou, zwazo ki genyen zèl, selon espès pa yo. E Bondye di konsa, Sa m fè a bon. Li beni yo lè l di yo konsa. Se pou nou fè anpil anpil ti zwazo, na miltipliye, na ranpli lanmè avèk e kalite espès nou, e di zwazo tou, nou menm na gen pou nou miltipliye latè avèk espès nou. Lè sa, nou nan senkyèm jou, li konte l de yon swa, epi yon maten, li di sa fè senkyèm jou. Sizyèm jou a Bondye kreye zannimo ki sou latè yo. Li di konsa ke, m ape kreye sou latè zannimo selon espès yo,